Machann kòman w ye? Mwen anfòm wi. Anfòm?
Wi. Mwen wè w ap vann di wi la.
Kòman lavant la ye pou maten an? Pa bon menm.
Kòman sa? Pa bon menm. Lè nou achte, nou monop bon. Si w pa gen kòb ou pa ka achte. Dèfwa e prete m prete ti kòb m al achte. Lè m fin vann pou m kapab remèt li. Men si Louis Latortue te ouvè machandiz pou nou, tap pi bon pou nou paske nou tap ka achte, nou vann, epi nou te ka remèt li kòb la tou. Men pou moman sa yo la, bon, mèt zo m poko regle anyen k serye pou timoun yo k pral lekòl la paske pa gen aktivite. Wi, pa gen aktivite paske malgre, si w pa gen kòb ou pa ka achte. men si Brita to ti te bay nou yon ti mouvman la nou eskwa ke bay yo ta pran janm ye pou nou nou tap gentan brase pal la epi nou nou pote kob la ale pou moman la nou pa bon menm Donk se nan se nan fèm yo la to ti wap abitye achte ou menm? Wi e la m konn achte wi e la m konn achte aktivite te vin kanpe m paka fonksyone menm jan Ok sa vle di a sa kote w achte la yo li pa twò li pa twò bon pou ou? Si w pa gen kob ou paka achte. achte. Kote m achte yo, si w pa gen 10 dola nan men w, ou pa ka achte. Ou pa ka regle anyen k serye pitit.
Men kounye a, fò n ti pale avè nou byen. Depi ki lè w nan kout biznis sa, ki sa biznis sa reprezante pou ou menm? M ladan l lontan. Lontan sa. Paske, mèt 10, se komès sa ki ede m.

Ou pale de timoun, sa vle di ou gen timoun lekòl? Wi m gen 2.
Konbyen?
2.
Ok, kòman sa ye pou lekòl la la? A, anyen k serye m poko regle pitit. Betize a ki te nou te konn jwenn nou distrè nou l te vin kanpe. Kounye a la ou konnen e nan kredi, pa gen kredi. E sèl lwil atantik te konn bay nou ti kredi, bon li kanpe. Pa gen kredi pitit, se prete ti kòb nan men moun pou jodi, pou demen.

Paske l konn eli k konn ba nou kout men li k konn ede nou pou l mete ti mouvman sou de pye pou nou pou nou ka jwenn kote pou n sekwe kò nou. Ou nan fèm kay?
Wi. Ou nan fèm kay, ou fè de ti mouvman de kò l, ou di w fò pran w de tan. Men eske ze a li menm li reponn vrèman avèk bezwen ke ti moun yo bezwen kay la, bezwen fanmi yo? Lè konsa ti sa w ap fè a ou redi ou peye ti sa w avè l. Ou ka regle lòt ti bagay ou gen pou fè. Men kounye a, ou menm, si ou ta gen, piske nou konnen ou di ke se, se, alò se jan peyi a ye an ki ta lakoz fèm Youri Latortue a ta kanpe. Men kounye a, si w ap mande Youri Latortue li menm pou l ta relouvri fèm nan pou ou paske li nan avantaj ou, donk ki sa w ap di avèk leta pou l ta Rann ke peyi an li menm li plizoumwen pou ke fèm nan ka toujou rete an vi jan ke ou menm ou swete la oudimwen jan ke ou menm ou renmen la. Nou tap mande l pou l ouvri pou l ka ba nou ba nou kout men pou n ka jwenn ti sipò.
Konsèy pou ou pou Aloti se ta ouvri fèm nan pou ou? Wi. Men tankou lè w achte lè w achte ji pa egzanp lè w achte yon kès ji nan konbyen jou ou ka fin vann li? 2 jou 2 jou?
Tankou lè w achte konsa nan ou achte nan 2 jou epi ou pote kòb la ale yo ba w ankò? Yo ba m ankò Men kote ou achte kounye a ou pa jwenn sa? Nan.
Men eske se paske ou pa abitye achte la oubyen kisa ki pase? Kòman kredi sa te kòmanse pou ou kay Leroy Latortue? Depi lè l ouvri li te toujou ba nou ti kredi nou pou n al brase pou nou vin peye. M ale kounye a. M ale wi. M ale? Wi.

Lè y te ouvri a, m te konn ap achte. Mach menm ke mache kredi, m jwenn benefis la. M brase, m vin m vann, m vin pote vini. M vin pot manman lajan vini, men kounye a sa fè efè sou mwen, li pa fè m byen. Kounye a m vin pa ka jwenn kredi ankò.
Èske sa konn rive ou leve, pa egzanp, ou gen fig ou pa gen ze e ou pa gen kòb pou w vann pandan fèm nan fèmen an? Non. M konn leve m pa gen kòb pou m vann menm.
Men lè konsa kisa a kisa w panse kounye a? Non m panse avèk fèm nan paske li vin fèmen an sa va fèm byen. Si fèm nan pat fèmen sa w tap fè? Si fèm nan pat fèmen m tap nan komès m tap nan bras menm ke lari a pa bon vre men nou tap brase nou.

Se si youvi la fè nou pi byen konnya timoun yo lekòl nan men nou nou pa konn sa pou nou fè depi you ouvri la nap santi nou pi byen.
Ou vle pou ou senate ya ou vle fèm nan? O wi.
Etan done ke nou konnen vi avèk sitiyasyon peyi an sa vin koz senate a vin pran kou nan fèm nan e si gon yon bagay ke ou tap mande avèk leta pou kapab gen sekirite nan peyi an. Pou ke fèm nan ka mache pi byen, kisa l tap ye? Kisa l tap ye? Kisa w tap mande leta? Kisa m tap mande leta? Enbyen m sa m tap mande leta se peyi a m ta bezwen pou ta pou ta bon. E bandi se bandi nan ki sekirite m ta renmen se leta pou ta nan sekirite pou nou pou nou ka viv alèz.
Konbyen timoun ou gen? M gen 7 pitit. Ou gen konbyen?
7 wi. Donk eske fok timoun sa yo, eske biznis sa li menm li an mezi pou ke li kapab reponn avèk bezwen ebyen 7 timoun sa yo? A 7 timoun yo, m fè sa m kapab avè yo men sa sa pat ka nan bezwen yo men Bondye montre m jan m favè yo ak sa.
Tankou pa egzanp, lè w achte yon kès ze, nan konbyen jou konsa ou ka fin vann li? A, pa gen lavant. Lè m achte yon kès ze, m ka fè menm yon 5 jou avè l.
E lè gen lavant, konbyen jou ou ka vann li? Lè a gen lavant, menm jan wi. M pa wè yon lavant tou semèn nan semèn yo la menm.

Sèl sa m mande Lajanti se li ouvri fèm nan pou nou paske fèm nan ban nou anpil pwoblèm nou santi nou pa nou pa viv alèz nou mande nan semèn nan nan semèn kap vini an la fò li ta ouvri pou nou paske pou nou ka santi nou alèz pou nou ka konn sa pou nou fè ak timoun lekòl yo.